Bonjou fanatik mwen yo bonswa kòman nou ye m espere n anfòm nou konn pa sa deja son djerish mezanmi m vrèman enfòmasyon m pot pou nou jodi a si gen moun ki gen plan pou y antre mistik mezanmi pito nou fè cho paske si nou te gen yon moun k ap fè sa pou nou di moun nan fè l pi rapid paske Ariel me Ariel Henry te vin isit li te vin siyen paske ayisyen goumen twòp nan kò mal kote w al fè ti kat la ok Paske yo vin tèlman goumen, batay, kounye a la jisou tele Ariel Henry, misye vini li siyen pou moun ki gentan nan peyi yo deja, pou yo ka jwenn ti kat men, yo pral kanpe avyon kap vini yo ok. Mezanmi fè sa pi cho paske pou nou ka gentan retire tèt nou Ayiti oubyen tou sitou sitou pou moun Sendomeng yo ok. Nou fè sa pi cho paske bayo pay kanpe epi tou konsèy m bout pou nou son fason ke pou nou pa depanse twòp kòb. Mezanmi fò mete entelijans sou deyò pou pa depanse twòp kòb ok Kounye tout ti kòb pòch nap vin avèl la pito nou degenel nèt an 5 dola oubyen an 10 dola pou kison fason ke chak kote ou rive polis ou yo ap kanpe machin yo pou yo ka pran ti kòb nan men nou ok Adi yo pap voye nou ayiti non son bagay ki nan planifye liye yo pap voye nou ayiti men fò nou ba yo ti kòb yo kite nou pase Mezanmi tout ti kòb pòch nap vin avèl la fò nou degenel nèt an 5 dola an 10 dola ok si w lonje 20 dola ba yap pran tout Sou loje 100 dola pou ba yo yap pran tout nèt ok se paske se konsa sa m te pot pou nou pou moun ki gen plan yo ok ebyen se video sa m te pot pou nou e m pral moutre nou tou ki koman ki m pral pale nou de vwayaj la lè w desann nikaragwa e nan epòt ayiti a wap tcheke pou 200 dola ok pou 200 dola men lè w rive nikaragwa wap pran yon ti bis pou 50 dola lago modiras lè w rive modiras yap lago w nan Nan bèl antre a la, kote gen moto wap peye 5 dola moto, lago kote premye kote pou pran mach, kote kote pou pran bis la, pou yo lago nan vil mwen di a san pou al pran bis, pou yo lago Gwatemala ok. Mezanmi se konsèy sa m te pot pou nou, pou tout moun yo pou nou pa fè erè, pou nou pa pèdi, pou nou pa depanse twòp kòb pòch ok. Paske. Nou met, fò nou met men entelijans nou deyò son fason ke pou nou pa depanse twòp kòb pòch ok. Ebyen m pral montre nou èpòt kote nou pran avyon an ok. Paske mezanmi bagay yo vin moute, tout kòb vin moute nèt, kòb vwayaje yo tout vin moute. Si ou menm pa fè neglijans mezanmi, si tout moun Sendomeng yo tou, nou pwese tèt nou. Paske mwen menm m la tou, m pral fè anpil enfòmasyon, m pral fè anpil bagay tou pou moun k ap vin antre yo ok. Sa k fè sa ke m poko janm gen tan pou m pale avè nou, se paske pou w fè yon ti kat depi w vini fò w fè ti kat la pou w antre nan vil mistik la ok. Kote nan vil la so mezanmi yon pil problem pou mwen ka jwenn ti kat la mwen fè video pou nou pou nou wè ki koman moun yo ap goumen mezanmi paske ti kat la li pa yon bagay ki fasil paske telman ayisyen ap goumen yo pap jwenn li la mwen pral montre nou yon ti kat la mezanmi mwen fè video pou nou